Shalom! Non pam se Daniel, m soti nan gwoup Heritage de Jacob. Jodi a ti chò ti kout video nou pral fè la nou pral gade ansanm kisa la loi et les ordonnances ye nan la bible. Ok byen ke òdonans son lwa men gen yon diferans yon lwa òdonans e la lwa tou kou so moun yo menm ki pa konprann sa nan bib la depi yo wè yo di lwa epi yo di ok la lwa aboli la lwa aboli nou sot fè yon etid deja poun te montre w kisa ki te akonpli lòske kris mouri kounya nou pral gade ki lwa ki aboli nan lwa yo selon la bib li menm kap esplike tout bagay sa yo men avan nou kòmanse nou pral li vèsè sa pou ou nan. Jòb chapit 8 vèsè 8 a 10 ke n toujou li, Chache konnen sa ki te pase nan tan lontan, gade sa ki te rive zansèt nou yo. Nou menm nou se moun ayè nou pa konn anyen, se pase n ap pase sou tè a. Men granmoun tan lontan yo va montre w anpil bagay, Ya pale avè w, tande sa y ap di w. So, tande sa Bondye di nou pou nou kab konprann kòman pou nou sèvi Bondye sa byen. So, lalwa e lèzòdonans. Kiyès, kisa lalwa ye e kisa òdonans ye anndan lwa? E èske Bondye te bay lwa ak òdonans? Paske reli, mwen moun nan relijyon yo si non senp kretyen. Pito m di yon senp kretyen pito. Paske gen moun ki konnen yo fè sa pa movèz fwa menm. Men ann gade ansanm.

Monte, li di Moyiz, monte. Lè w wè Bondye te fè 40 jou 40 nwi ansanm avèk Moyiz la, se pa sèlman 10 kòmandman l te ba l. Ok, e nou wè sa nan nan e dezyèm liv Esdras la chapit 6, kòmanse vèsè 1 a 3, sou kote Letènèl di li te bay Moyiz plis bagay toujou. So la a nan Egzòd chapit 24 vèsè 12 la, l fè nou konprann ke li te bay Moyiz lwa avèk òdonans. Now, kisa lwa avèk òdonans ye? Li di pou enstriksyon pèp la. Ann gade kisa on òdonans ye nan t syèk nap viv la. Paske pa gen anyen k chanje menm bagay yo. Si w antre nan on diksyonè fransèz ou menm gade pou wè kisa on òdonans ye map pran òdonans an dwa konstitisyonèl. Men sa l di. An dwa konstitisyonèl fransè, une ordonnance est une mesure prise par le gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la loi. Elle revèle de la procédure législative déléguée. Ok so se yon mezi ke gouvènman an kapab pran pou kapab respekte lwa yo. Se sa yon òdonans ye. Ok so gen moun ki pa konprann nou paske nou pa konprann kisa sa yon òdonans ye then depi nou wè yo di lwa epi tout bagay e menm bagay la tout ye no gen lwa gen òdonans e nou fèt sot wè sa la a. Nan Egzòd chapit 24 vèsè 12 kote Bondye te bay Moyiz lalwa e lèzòdonans. E nou wè ki sa òdonans se, se yon seri de mezi ki pran pou kapab obsève lwa yo. Ann gade èske konsa l ye nan Labib. Ok, n ap gade èske se konsa l ye nan Labib. Nan, nan Egzòd chapit 20 se la moun yo di ki gen di kòmandman. Nou di w Bondye pa t bay sèlman di kòmandman. Yon lè n ap, n ap pwouve w sa tou. Men n ap rete nan òdonans e lwa. So, Egzòd chapitre 20, n ap al gade yon premye lwa. N ap gade, I mean, yon premyè lwa. N ap gade lwa sa a, epi n ap gade òdonans, sa vle di, lòt lwa ki soti pou kapab fè yo obsève lwa sa a. Ann gade. Egzòd chapitre 20 vèsè 14. Paske se la n ap rete pou n gade lwa yo. Egzòd chapitre 20 vèsè 14. Ann gade lwa sa a. Lwa sa a di konsa,

Ok Ann ale Levitik chapitre 20 vèsè 10 n ap gade rapidman ansanm avèk mwen, ou menm pran bib ou pa bliye m toujou di sa pran bib ou pou wè verifye sa n ap di yo èske se nou k ap pale Levitik chapitre 20 vèsè 10 m ap chache pou nou men sa l di ok.

Prèt yo se yo ki te dlo an, sa nou rele avoka yo, pou ki gade eski ki peche ou komèt la la pou yo ebyen pini ou. Ok? So l di konsa, m ap reli pou òdonans lan, Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. So sa se te òdonans. N ap gade lòt òdonans, paske tout lwa yo te gen òdonans pou yo. M p ap ka fè tout la avèk ou nan kèlke minit ke m ap fè la, men n ap gade kèlke pou w ka konprann lalwa e lèzòdonans e kisa ki pa la ankò. Ann ale. N ap pran yon dezyèm lwa ankò. Egzòd chapitre 20 vèsè 12. N ap pran yon dezyèm lwa ankò. Egzòd chapitre 20 vèsè 12. N ap gade ansanm. Ok, Exode chapitre 20 verset 12, map pran nou rapidman pou nou, epi nap gade lwa sa a, epi nap gade òdonans lan. Exode chapitre 20 verset 12, men sa verset 12 la di, Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Eternel ton Dieu te donne. Lwa a di, se pou ou respekte, se pou ou onore manman w avèk papa w pou lavi w ka pwolonje nan peyi Bondye ba w la. Ann gade òdonans lan. Ki sa òdonans lan di konsènan lwa sa a? Si ou ta dezobeyi lwa sa a, ki sa k ap rive ou? Ann ale. Egzòd, chapitre 20, vèsè 12, nou sot li pou lwa. Levitik, chapitre 20, vèsè 9, pou òdonans lan. Levitik, chapitre 20, vèsè 9. Ok. Levitik chapitre 20 vèsè 9, m ap li òdonans lan pou ou. Si yon nonm kèlkonk modi son pè ou sa mè, nan vèsyon anglèz la l di curses, sèdi ou derespekte manman an papa ou. Si yon nonm kèlkonk modi son pè ou sa mè, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Ou modi manmw ak papaw ou derespekte manmw a papaw se pou pini de mò se sak te ebyen òdonans lan lwa a li menm se nan egzòd 20 vèsè 12 ou jwenn li òdonans lan levitik 20 vèsè 9 ok so an nou gade nap gade yon lòt lwa ankò.

Ou pou vyole saba, lanmò kouvri w. So tout sa yo se te lalwa avèk òdonans yo. Naw Kris vini sou sèn nan. Kisa Kris vin fè sou sèn nan? Nou pral gade kòman Kris lòske l vini kisa bib la di lòske Kris vini kisa bib la di ki rive. Ann ale nan Kolosyen chapitre 2 vèsè 14. Ok. Kolosyen chapitre 2 vèsè 14 map pran pou nou rapidman, Kolosyen chapitre 2 vèsè 14. So fò si yon moun pa konprann lalwa e lèzòdonans ebyen wap neye nan peche. Kolosyen chapitre 2 vèsè 14. Ann ale. Map li. Il a efase, ou tande? Il a efase

Bondye, lòske Kris vin sou tè sa a, li mouri sou lakwa, li efase akt òdonans yo ki te kondane nou yo. Nou sot gade òdonans yo. Òdonans konsènan, ebyen, si ou pran madanm moun ou fè sa, son peche ou komèt, te gen òdonans, yo dwe touye w la pou la. Si w derespekte manman w, manman w pote plent pou w, yo dwe pran w pou yo touye w la pou la. Si yo bare w nan saba Letènèl la w pap regle ou pap obsève saba wap fè lòt afè paw yo dwe touye w la pou la. Sa yo se te òdonans ki te la pou te fè w obsève lwa a. Ebyen lwa sa yo, Kolosyen 2 vèsè 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Men èske lwa a pa egziste toujou? Lwa a toujou la, se òdonans lan ki pa la ankò, sèdi sa k te dwe tiyo la l pa la ankò. E n ap pwouve sa. N ap pran dezyèm vèsè se Efezyen chapitre 2 vèsè 15. Efezyen chapitre 2 vèsè 15 n ap pran pou Efezyen chapitre 2 vèsè 15.

Eyan aneyanti par sa chère la loi des ordonnances dans ses prescriptions. So, òdonans yo, nan pri sa yo te mande pou te rive nou lòske nou peche yo, ebyen, Kris par sa chère, ebyen li kloure sou kwa a avèk òdonans sa yo. Ok, tout òdonans ki te la pou te detui nou yo, òdonans sa yo pa la ankò. Now, kisa w vin rive? Ou vin jwenn yon gras avèk Kris. Nan peri, ou antre nan yon peryòd de gras. Peryòd de gras sa, kisa l di? Se yon peryòd pou kapab òganize w, pou gade ki jan w t ap viv mal, pou soti nan jan w t ap viv la. Ebyen, pou kapab obsève lwa Bondye yo jan Bondye mande a. An n gade si se sa k di nan Tit 2, Chapitre, an Tit chapitre 2 vèsè Vèsè 11, men sa l di, Kar la gras de Dye, paske Bondye s on gras li fè nou lòske Kris vin mouri, sous de sali pou tou lèzòm a ete manifeste, vèsè 12, èl, ki se lagras, nous ansègn a renonse a lenpyete, sètadi kite move wout nou te ladann nan, e o konvwatiz mondèn, e a viv dan le syèk prezan selon la sajès, la jistis e la pyete. Pou moun konprann tout sa k di nan tèks sa, se al gade videyo nou fè sou lagras la. Sou lagras, se yon chans ke w genyen pou w kapab òganize vi w, men se pa yon chans yo ba w pou w rete w ap vyole lwa Bondye. Paske depi w ap vyole lwa Bondye, se sa peche vle di. Peche vle di vyolasyon de la lwa. Bon, ann gade pou n wè, lòske Kris te bay premye egzanp ke l ta pral retire òdonans lan. Jan chapitre 8 vèsè 3 a 11. Jan chapitre 8 vèsè 3 a 11.

Kris retire kondanasyon sa k te dwe rive sou dam nan ki ke òdonans yo te mete a. Paske Kris te dwe e te sa l te vin fè, l vin pran kondanasyon an pou nou. Retire kondanasyon an pou nou, ba nou yon tan de gras pou nou ranje lavi nou. Oke? Li klè, li retire kondanasyon sa a pou dam sa a. Li di dam nan, m ap li vèsè 11 lan pou ou, li di, El repondit, Non, Senyè, e Jezi lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pèche plus. So Kris di l ale pa peche ankò. Men paske moun yo pa janm konn kisa peche vle di mezanmi. E se paske nou pa konn sa peche vle di ki fè nou kontinyèlman ap koute moun k ap di nou piga nou obsève lwa, lwa Bondye yo pa la ankò, kounye a e nou k ap kreye pwòp lwa pa nou. Peche, ann a li 1 Jan 3 vèsè 4, lè a prèske rive. 1 Jan 3 vèsè 4 e m ap li pou nou. 1 Jan 3 vèsè 4 men sa l di peche ye. Li di, Kikonk, ok, 1 Jan 3 vèsè 4, kikonk pèch transgrès lalwa, e le peche è la transgresyon de lalwa. Ou tande sa l di, le peche è la transgresyon de lalwa. Le peche se nè pa la transgresyon dè zòdonans. Se sa w bezwen konprann. Se pa transgresyon òdonans yo peche a ye. Se transgresyon lwa. So lòske w peche. Ou transgrese lwa, den nou vin anfas òdonans yo ki se yon lòt lwa ke Bondye te mete pou te fè w obsève lwa yo. Men piske Kris vini, li retire òdonans sa yo, kounye a, èske w dwe rete pou w ap vyole lwa yo kounye a pou w ap viv nan peche, paske òdonans yo pa la? Ann gad sa Pòl di, paske se Pòl moun yo toujou itilize pou montre ke ebyen lwa yo pa la ankò. Women 6 vèsè 23 Women 6 vèsè 23, ann gad sa Pòl di nan Women 6 vèsè 23, E m ap pran l rapidman pou nou. Women 6 vèsè 23, Pòl, paske m di nou, moun yo toujou pran Pòl pou yo kapab, ebyen, montre ke moun tou dwe ka fè sa yo vle. Women 6 vèsè 23, men sa Pòl di. Pòl di, Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché c'est la mort. So si ou rete ou ap vyole lwa Bondye yo. Ou pran pòz ke se bon Kris vini l mouri avèk lalwa, ou deja se lanmò kap sinyale w. Paske le salè di peche se lamò, se sa l di. Ok, now ann gade Pòl ankò, ke kòm dènyè vèsè nap li, Women 3, vèsè 31. Men sa l di, Aneyantisun nou donk lalwa pa lafwa? Lwen de la! Okontrè, nou konfimon lalwa. E sou sa n ap di ansanm avèk ou, Obsève lwa Bondye yo. Chache konprann. Se sa k fè nan dènye tan sa, piske Bondye ap remete pèp li a kanpe ankò, l ap fè n konprann sa Labib te ye toutbon. Sispann koute moun k ap di nou nou pa nan lwa ankò pou nou fè sa nou vle. Bondye sa a, li gen règ li, li gen fason pou w sèvi l. E Izrayèl, w ap kanpe. Lòske ou deside pou rete nan lwa Bondye. Nap di w obsève lwa Bondye yo, gade videyo yo, like yo, share videyo yo avèk lòt moun pou yo kab konprann sa kap fèt la pandan Bondye ap resisite pèp li a, e sou sa nou di ansanm avèk tout moun ki tap gade yo, Shalom.